Carel kouy sou mwen. Pèp ayisyen nou pral kriye wi. Kouy sou mwen non menn. Ou santi ponyèt ou gonfle. Carel pèd, ti grangou, ti visye. Se sa w ye, se sa w ap rete. Kontinye pale, kontinye voye monte, fè dram, fè ti tenten sou Twitter bagay. Roberto Martino, T-vice, Majestic ap fè sa l gen pou l fè a. Sa nou ye nan biznis la, nou menm pa gen moun ki ka kraze l, pa gen moun ki ka retire sa n fè. Nan biznis la ke nou menm. Ben finalman. Ok.
Bon sa pa rele visye. Dim koman l rele. Ou greedy, ou renmen lajan. Bon, m ka konprann ke life pèvue a pa t fè moun vre but ou petèt bezwen cash app epi se menm ou menm ki t ap mande cash app, zelle, paypal la pou anivèsè w k ap mande moun voye 500 dola pou bwe kounye a. Waww. Pi brèf, pou m fini. Roberto pa reprezante pyès menas pou mwen paske mwen wè Roberto kap bif avèk 2 moun deja kounya l nan tete lang avèk yo. Pa ke m pral nan tete lang avèk li mwen menm apre si gon lapè ki fèt. But it is what it is. Donk it is what it is. Men sof ke msye ap pran ti frap paske lè l tap atake Wewe a, Wewe pat frape l ase. Alexa m pral bloke w. So ya guys se te sa e pou sa m te fè live la paske pou Bertho te live m te montre l 1 m ka petèt fè plis moun pase l gade nan kisa m tonbe e 2 give a little bit my side of the story pa gen anyen pa gen anyen anyen anyen anyen anyen nan bagay la. M pa gen pyès pwoblèm pèsonèl avèk Roberto. Pharel di anvan ane a fini n ap tete lang. Nop, se si m te konn tete lang anvan. M pa t janm te konn nan tete lang. M pa, tande brother, m pa gen pyès pwoblèm ke Roberto rele m epi l esplike m sa k pase a. Paske mwen ba w vèsyon dèfè pa m. E m gen kesyon. M gen. M gen kesyon paske m pa bezwen konn poukisa l pat relem aprè l fin ba lakinay m gen kesyon kòman Dadou fè ap atakem m ta renmen konnen tou kòman Kelly Nicolas nan gwoup WhatsApp nan moman nap pale la ap pale tenten sou mwen m ta renmen konnen ou konprann piske yo gen gwoup pa yo because nèg yo panse kòmsi paske m pa nan gwoup WhatsApp m pa konn kisa kap pale I know everything so. M ta renmen konnen. M ta renmen konnen tou jisteman, KitKat fè tout efò l nan samdi 17 oktòb la pou fè nou pale. M te dispoze pou n te pale. Lè bagay la fenk pase lè m nan Fact Show a, li pa janm fèt. Apre sa, pa janm gen yon repriz sou li. Donk, mwen menm mwen pa nan fanmi, fanmi, tande, nèg yo fache ke. M ba ou ti pwent majestic la. Men koman yon neg ou nan kanaval ou nan ou nan polemik a djakout pou montre w yon ki nivo neg yo sansib wi menn ou nan kanaval a djakout yo fè kanaval sou madanm ou sou divòs ou m pa janm tande w ap trete e shaba konsa online epi m pa di w anyen epi se konsa w ap trete m paske w panse ke jisteman ke m son pitimi san gadò. Wap jwenn avèm. Paske I don't get it. Ou nan polemik e Michel Martelly antre tout longè anndan manman ou. Pas janm tande ou pale konsa de Michel. Hein? Jamè? Epi se mwen ti Carel, pa vre, ki fon kòmantè. Epi se konsa wap tretem? M pa konprann. M pa janm tande w pale de Michel konsa non. M pa janm tande w pale de Shabba konsa non. De nèg ki fè w mal, ki antre nan vi prive w e ki bay sa yo ap rete paske mizik yo la. Ou pa tande sa Michel te di nan yon live de manman w pa rapò a Asphalt? Nou sonje bagay sa a? Se pa Michel ki sou album ou la jodi a? E w ap pale kanpe goumen l ye. Kanpe goumen ki sa? Ki bò? Donk nou konprann ke tout moun dwe achte figi nou, epi kounye a, e, e, e, e, le fèt ke petèt mwen pa nan ran, e, e, achte figi a, e, nou, nou, nou, nou ka, come on guys, m pap janm pran sa nan men nou. E n konnen l trè byen. Wi vantilatè a move, m konnen sa. Depi gen kouran l woule pi fò, l fè plis bri. Se lè l sou envètè l mache byen. So brèf, antouka, Kòm m ta ka di w sa? E ou ap monte sou entènèt, ap trete m de akrena, de sesi, de karelita. Ou parèt omofòb. Men brèf, an 2022, paske jisteman ou trè retade, ou konnen jisteman ke jan de kòmantè sa yo pa admi nan pyès sosyete. Espesyalman nan sosyete ke w ap viv la. Donk pou montre jisteman jan w tè a tè, men, jan w pweril, jan w son ti bebe rechinya, men, k ap kriye pou shoutout, k ap kriye pou di albòm ou bon. De ran dlo de ran larim nou tou de monte nou live nou lèd nou ap ap kriye. Aloske nou son djaz ki fè le tour du monde menn. Nou fè le tour du monde. Epi se sa sa nou redwi dyaz la. A yon dyaz kap kanpe fas ak Carel. Ki es ki Carel? Lè m di ki es ki Carel la. Nan mond ke nap viv la, ke nap evolye a. Carel pa fè mizik, Carel pa gen dyaz, Carel pa manager dyaz. Nou chaje lot neg ke n achte nou depase nan pwomosyon. Pe kontinye peye neg yo. Lè djaz nou pa mache nou pa gen pyès videyo pou nou montre nou fè yo poste foto nou ke kontinye fè yo poste foto nou. Epi se la nou ye bagay ap pale bè. Ou konn yam pi desu de nou ankò monchè. Mpa tap ban nou sa. Se la nou rive. Poukisa paske gon animatè ki pa di album nou bon. That's a fan from final destination Yes man Ok So what's the deal man? M pa fache monchè. Tande, m pa janm, tande, m pa janm fache. Men sèl bagay, Roberto dwe peye m. Kòm yo di m bezwen lajan paske chak fwa Roberto cho nan 6 dènye mwa yo se mwen k mete l cho. Nou janm tande y ap pale de T-Vice? Kite m al montre nou yon bagay. Mal montre nou bagay wi. Ou konnen mwen men, mwen men, mwen men. Mwen, mwen, mwen, Roberto, Pep News, poste yon bagay sou Roberto, lantre jou. Kote Roberto? Men. Bel foto, nice!

Ou bay fanatik, moun kap joure yo pa al nan bal ou. Come on man. Mwen map jwe l sal nèt e map jwe l sal pandan m pwòp. M pa antre nan pèsonalite w, m pa pale de ou, m pa pale de fanmi w, m pa pale de karaktè w. Ok? So. Gad kòman Karel anmèdan. Konya nou wèm anmèdan. Konya Karel anmèdan. Mwen anmèdan. M bay Roberto, m kon Roberto di m ke li pa renmen lè m kòmante Majestic la. Mwen di l ke kèlkeswa videyo l poste kote ke moun ap chante mizik sou albòm li an menm jan y ap chante mizik sou albòm Kay la, m ap di Majestic tou. Jodi a 9 janvye, na petèt refè konvèsasyon sa a ane pwochèn, si Bondye ban m lavi. Paske m stil ap tann videyo sa a. Ou ap atake moun ou pa renmen yo manyen prince an sibo. Mwen m ap tann yon videyo ou menm k ap chante, k ap fè moun chante menm jan Kay ap fè moun chante. M pa renmen sa. Would love that, you know? And by the way, tell me if you're buying it, I'm making a t-shirt E, fòm chanje t-shirt la E, son t-shirt Bon, problem nan ou kont sa k pase tou, se ke Roberto kap di m sa la, Roberto banm tout respect ke m petèt m merite deja. Majestic two poops emoji. Ataka should put five poops emoji dèyè majestic la. Umm. Eske nap achte l? Ben poze tande. Eske nap achte, eske nap achte. Stax, eske w panse m ka debake nan spring break ou a avèk yon ti mayo konsa?

I'm gonna do it anyway. Non an pa pou nèg yo, Majestic la pa pou nèg yo, Poupe Bougie a pa pou yo. Sa vle di we gonna rate the album with 5 Poupe, no, not 5, let's say 3.5 Poupe Mouji. Ou pap dòmi aswè a Roberto. Wè, wap fè kochma. Ni ou, ni Renaldo. A tout fanmi nou, tout zanmi nou, tout moun ki kont mwen yo. Ok? Majestic no poop emoji, why not? Anpil mizisyen ap rele m pou m kanpe. Se pa mwen ki pou kanpe. Nou tout wè kiyès k ap fè bagay yo. Se mwen, e pa mwen ki te vin fè live sou Instagram anvan. Se yo ki vin fè live sou Instagram. M pa trete nèg yo de anyen. M pa rantre nan pèsonalite yo. M pa joure yo. So, si gen ekskiz ki pou fèt, se yo ki pou fè ekskiz. Paske pa gen anyen m di de yo ki pa vre ou ke m pa ka verifye. Konprann? Di ke yo pa janm fon mizik Ki nan, ki nan wotè amonik, m ka pwouve l. Donk m pa ka ekskize m pou sa. S on verite, s on fè. Ou konprann? Enkwayab. Donk, se yo menm ki pral ekskize yo pou trete m de sa ke yo trete m nan san prèv. Yo mèt fè kanaval sou mwen wi. O kontrè, m ap kontan. Si yo fè kanaval sou mwen, m ap kontan nèt. La a y ap voye m anlè nèt. Car visual let me tell you some I can't m pa konn rele Roberto m pa gen abitid rele Roberto tout call Roberto m genyen se incoming call ke yo ye yo pa outgoing call m pa konn bezwen Roberto. Roody di, Roody mwen dakò avèw, li pran anpil tan pou atis kreye yon album, mete poup emoji devan album nan se krache sou zèv nèg la. Ok Roody, kisa wap di jisteman lè yon atis kanpe sou entènèt pou li trete w de ti visye, ti sousou, ti vòlè? M ta renmen w, m ta renmen, kòm ou pa animatè men m ta renmen w, m ta renmen w reponn sa tou, konprann? Paske wap pran side atis la, e mwen menm? Hein? Ep video yo ap rete e bagay kap rete. Ou konnen pitit fim ki fenk gen 13 ans la pral petèt wè yo demen maten nan lekòl li a. Se sa wap rakontem la. Hein ou di? Hein? M ta renmen m ta renmen gen repons ou wi frèm. So lò moun fè yon bagay, tankou Jezi Kri di, bal lòt fas la pa vre? Epi ou menm ou pa ka e, e, e, e frape mato sou.